M pa kache di w, politik, se yon dwa ke w genyen pou chak moun fè politik, men li pa yon devwa w pou fè politik. Gen anpil moun ki pa renmen fè politik, epi genyen ki cho pou fè politik. Lè sa, y ap fè twòp demagoji, yo fè divèsyon politik, yo fè chantaj politik. Se pa domèn pa w, se pa afè pa w, poukisa w al dèyè fè yon bagay

E chak aksyon politik ou òm deta ou òm politik poze kounye a la, li gon kote l prale avè l. Fò w konnen ke analiz ou a, analiz ou ap fè yo, yo fragmante, yo limite, yo bòrne an fonksyon de etid ou, vizyon ou, pozisyon ou, etid ou. Li pa yon analiz politik reyèl byen fonde. Aujourd'hui où je vous parle, aujourd'hui, Ozetazini, Il y a ce qu'on appelle la sécurité nationale. Sa w pral di nan sa? Yon moun ki pa fè politik, sa w pral di nan sa? Lè m ap pale di mo sa, m lanse mo sa, m di sekirite nasyonal. Ou pa di sa misye ap di la? Wi, Lèzetazini gen anpil desizyon ke l ap pran tan nasyonal ke entènasyonal, li gen edmi entèn, edmi ekstèn. Fò l jere sitiyasyon sa, si se pa sa peyi a ap sote nan men l wi. Ou gen Iran ki se yon peyi teoris li ye kote lajan peyi a se zam y achte nan yon teoris li ye kounya la si w pa jere l se sa k al la ka wè l wi. Etazini pa viktim dirèkteman de Iran okontrè lè peyi di mwayen oryan viktim de Iran se sou yo y ap tire y ap kraze y ap brize lèzetazini konbyen moun li mouri bon twa kat senk dis senkant san desan mil de mil ameriken mouri E alò, Iran kraze! Iran 2 mwa, 3 mwa davans, li kraze, yo mande, li mande pou yo ta dedomaje l pou rekonstwi peyi la 300 milya. Aprè 2 mwa, se ravaj ki fèt an Iran wi. An lès Etazini ap goumen pou l pa asire, pou l kontwole zòn nan, fò l ret ladann, fò l pran l, fò l ret ladann. Son bagay ki senp li ye wi. La Russie ap goumen avek Iran la Ukraine yo la avek sipò lotan oubyen Europeyen yo oksidan an pral lage vil la bay Ukraine yo ankò. Pou yo vin manje l, pou yo vin kraze l, pou yo vin brize l, fò l kontinye l jiskaske li metrize l sistematikman. Se s ke Lèzetazini ont antren de fè la ojodwi an Iran, o Mwayen Oryan. Pa kounye a l pral fè zèl, li pral retire kò l la, non li pap fè l. Paske nèg ki gid yo, yo pran peyi a an otaj, yo pran Iran an otaj, yo pran pèp Iranyan an otaj. Li paka lage l pou yo konsa. Li pa ka lage l Mwayen Oryan pou yo konsa. Fò li ta kontinye. Pandan li t ap kontinye, li menm pou la sekirite nasyonal Ozetazini fò l kontwole l. Se pa afè de nwa, ayisyen, kèlkeswa, e komsi meksiken, non, kèlkeswa moun nan, fò l kontwole, fò l skrime paske l konnen gen anpil moun ki antre nan peyi a. Ki pa gen papye ki antre nan peyi a. An men l ka ann afè ak de teworis wi. Fò l toujou kontwole peyi a pou l pa sote nan men l. Gen moun ki ozetazini ki kont lèzetazini wi. Sitou moun ki san papye yo wi. M pa di moun ki gen tps, ki vin sou humanitarian parole, ki gen azil oubyen refijye. Non non moun sa yo gen papye nan men yo gen social securite. Depi ou gen social securite ou gen papye nan men w. Bon period. Sa vle di leta gen kontwòl sou ou. Ou gen papye nan men w. Ou pa wè gen anpil moun yo arete yo lage yo ankò. Men pral konn kiyès yo ye. Menm si w te blan w te nwa se pa afè ayisyen y ap di a. Moun an gen dwa konn sa l ap fè kounye a la. Konprann? Se lè w tande ke yo deny tps pou tout moun ki te benefisye li yo. Yo pa fè l. Sa n'a pa ete fè. Fò w bay tan administrasyon an pou l analize kiyès ou ye. yon moun ke yo pran lè desizyon pou yo depòte l epi l ret nan peyi a se ale a lankont de lalwa wi yo ba w desizyon pou al nan peyi a ou ret nan peyi a lè w vin pran kounye a y ap fè w peye lè konsekans de vos enkonsekans ou vle moun nan respekte mo l ou pa vle respekte mo ou vle respekte fè moun nan respekte sa l di Sa l siyen ou menm ou pa respekte sa w di, sa w siyen, sa w fè tou ou menm. Fò n aprann respè. Respè a dwe mityèl. Respè a pa dwe danse single, pa dwe danse an yon sèl. Ou respekte m, m respekte w. M respekte mo pa m, fò w respekte mo pa ou. M respekte sa m siyen, sa m dakò, fò w respekte sa w siyen, sa w dakò. M pa respekte sa m siyen, m pa respekte sa m fè, epi kounya m vle ou menm ou respekte paw la tou? Non se youn respè lòt, respè a dwe mityèl. Se vre gen anpil demokrat k ap fè sibtèfij yo byen dikte dezòd pou pouvwa. Men y al Lèzetazini. Okontrè, plis w ap fè plis dezòd, w ap fè plis lòbèy, w ap fè plis kriye anpil, Plis w ap ranfòse administrasyon sa w pa rann kont paske l pral wè ke l anfas en moun ki kont peyi a ki lè kraze Lèzetazini. Lèzetazini rèj l ap jwe wòl de survie la a wi jounen jodi a wi. Gen anpil peyi ki ta vin fè aksyon teworis Ozetazini fò l kontwole moun sa yo, fò l kontwole endividi sa yo, fò l kontwole gwoup sa yo, fò l kontwole sektè sa yo. Lè w di, o, yo depòte Ayisyen, yo pa depòte Ayisyen. Gen anpil Ayisyen yo arete yo, yo lage yo, yo vin wè yo klè, yo lage yo. Yo pa depòte moun prèske ki gen tps non. Yo depòte yo paske lalwa, Siprèm Kot, lajistis pran desizyon kont ou. Gen anpil moun yo arete, yo lage yo. Gen anpil Spanish yo arete yo lage yo tou. Gen anpil blan yo arete yo lage yo tou. Gen Ameriken tou yo stope nan wout wi. Se pou m di sa a trè klè paske bagay yo grav. Gen Ameriken yo stope pou y ap poze w kesyon epi l di wi se Ameriken m ye ok dakò. Paske fò se ke tout moun ki gon ti jan wong ou gen ou gen tatou ou gen yon wong nan conduit fò w kesyone w fò w kesyone w se sa nou manke nan peyi nou an an ayiti nou kite bagay yo fèt jan yo vle konsa non bagay yo pat konsa se peyi w ap fè gen responsabilite pou pran se pa tann li fèt non se pou pran avan ke l fèt pou gen kontwòl sou li. Imajine ou lage peyi a konsa. Pa gen kontwòl sou pèsonn moun, moun monte, moun desann, e w ap pran desizyon kont lè peyi lè peyi etranje, lè peyi advèsè, w ap pran de mezi trè drastik, epi moun ap sikile nan peyi a o non de de sa w panse a, de tenten an, ou monte ou desann, ou fè sa w vle, ou achte, ou monte ou desann, yo pa gen kontwòl sou ou menm. Ke w gen papye, ke w pa gen papye, fò w skrime, fò w konn kiyès ou ye. Yo pa bezwen tann lòbèy la eklate pou yo di, men sa m te di a, men sa m te wè a. Non. Fò l pran responsabilite l. Y a la survie des États-Unis d'Amérique. Si l pa fè l, l ap sote. Se sa kala ka wè l. Li pap tann pou byeyi, pou konpreyansyon, pou amou, pou. Non, pa gen bagay konsa. Il y a pas de sentiment en politique. Tout d'abord, yon moun ki fè syans politik ap di w, la politik sè t'youn syans amoral. Se pa imoral non, gen anpil moun ki ka entèprete, moun ki pa fè politik ki entèprete syans kounye a la ap di w tenten. Se pa yon syans imoral non, li amoral. Pa gen santiman ladann. Y a lenterè nasyonal dabò e avan tou. Lenterè nasyonal, yo konn di yo tou pou y aplike, se lenterè siperyè de la nasyon. Li pa depann de endividi, de gwoup non. Alò, pran san nou. Pran kab nou. Moun k ap di, yon moun ki legal, ki rezidans, ki gen sitizèn, y ap voye l ale. Wi, yo ka pran w la kounye a, la, nenpòt moun yo rele yo kesyone w. Yo kesyone w pou wè orijinalite w, kote w soti, kote w ap travay. Yo kesyone w paske yo jwenn w sansib. Etazini non pou w jwenn sansib la kounye a la. Fò l pran responsablite l pou l pa sote nan men n. C'est ce que l'administration est en train de faire jusqu'à présent m toujou di nou sa tps fini tps pa koupe nap tann pou yo ba nou yon lòt tps lè poul bay lè administration an jije enpòtan poul bay li sa se sa supreme court di period.